tout rezo sosyo yo pou moman an la. Nou ka konnen ke aktyèlman Ayiti gen 2 ka ki anrejistre ki ta vle di yon bèlj avèk yon fransè ki pa vrèman yon fransè e ke yo ta vle pale de Roody Roodboy. An nou antre nan videyo a pou nou swiv kòmantè kèk moun avèk mesaj ke yo fè sikile ki ta vle di ke se ta yon bòz ke Roody Roodboy li menm pa ta gen maladi sa vreman. Ok mes amours, sa a se yon konvèzasyon ki ap sikile kote ke yo ta vle fè nou konnen ke yon moun ki ap tèks avèk Roody Rodboy pou l konfime eske se vre li gen maladi an e ke misye ta reponn moun nan ke broh you know m pa atis ki konn fè buzz menm si yon moun tralala nou ka Poz video a pou nou li mesaj la mye paske nou konnen la pale yon ti jan pi vit mwen pap ka fin li tout konvèzasyon yo pou nou mes amours. Sa mwen mwen ide pa mwen ta vle pataje sou maladi sa eske li bon pou yon moun ap jwe avèk sa. Paske nan moman sa nou ye la ti moun, nou nan yon moman ki vreman difisil, vreman vreman difisil. Ma kache di nou mwen mwen Tèlman pè, depi m santi yon ti tèt fè mal, m son moun ki gripe souvan, depi m gen yon ti grip m santi yon ti tèt fè mal, ouff anfen. E kòmsi m ta annik fè, m leve yon se m pote tèt mwen ale. Tèlman m pè, m ap imajine pou yon moun ta pran sa pou l ta ap jwe avè l, pou l ta ap fè konnen ke li genyen l, swa pou l ta fè bòz oubyen yon bagay waww. Ouff timoun bagay yo pa jwèt yo pa jwèt nou sipoze pran anpil prekosyon paske mwen menm nòmalman lèm aprann ke yo di Roody Roodboy gen maladi sa mwen di waw paske ou konnen yon peyi gen maladi a kap ravaje kèlkeswa ou te siyen yon milyon pou tal jwe yon pwogram Ou te ka anile l paske sante w avan tou. Si w pa an sante ou pa ka fè anyen. Kounya w malad la te mèt te gen dè dizèn de kisa sa ki ta vle pou ta vin jwe pou yo. Ou pap ka ba l jwe pou yo si vrèman ou ta gen maladi a vre. Vo mye ou te anile pwogram nan pou w te ka pwoteje ti nasyon nou an paske nou se yon ti nasyon nou pa gen lopital, nou pa gen dlo trete. Yon lari chaje fatra, nou pa gen yon bon bon bon. Anfen, nou pa prè pou n ta resevwa maladi sa a vrèman. So, ou menm k ap chante tout jounen, k ap di nou pa gen lopital, nou pa bagay, pou w vrèman se ta ou menm ki ta kòmsi. M p ap fin apiye di ke se ou ki al chèche maladi a pote ba nou, men kòmsi m ka di ou se yon konplis, paske ou deplase, ou ale. nan lòt peyi e ke w vini avè l, pami tout moun ki pote l vini yo, ou se youn tou. So, sa vrèman fè nou mal, men pou otan nou pa ka rete pou nou ap kilpabilize w paske maladi sila pou tout moun, si se pa tou l te ka yon lòt moun, sof ke n ap mande Bondye ke pou pa t gen tan kontamine lòt moun ki te bò kote w yo e ke pou ta geri le pli vit ke posib paske vrèman maladi sa se pa yon jwèt timoun. Se pa yon jwèt, li mande anpil prekosyon e gen defwa ou menm fè prekosyon ou kontamine. Se just pou nou rete priye, pou priye, priye, kwè nan Bondye, rele Bondye, mande Bondye pou pwoteje nou, pou epanye nou de maladi sa. Prefere nou pa pran l ditou, ditou, ditou, ke nou pran l pou nou ap mande Bondye pou nou geri. Paske li pa yon jwèt lè l pran ou. So ti moun Mwen sa fè mwen pataje mesaj sa yo avèk nou, pataje ti video sa avèk nou. Se just pou m pote ti konsèy pam avèk nou. Pou nou fè anpil prekosyon, toujou lave men nou. Kèlke swa sa nou manyen, lave men nou. Sou pa bezwen. Bon, m pa pral di sou pa bezwen, paske tout bagay preske fèmen, la ri a blanch. Ki sa pral bezwen, pral soti nan la ri a pral chèche. Ou pa p jwenn anyen ki ouvri pou ta al chèche l. Rete lakay nou timoun paske maladi a nou pran l dan lè. Nou tout moun k ap di se pa vre ou pa pran l dan lè la, ou pran l dan lè, wi ou pran l dan lè. Rete lakay nou, solisyon se rete lakay nou, evite kontak avèk lòt moun, pa ale al nan wè zanmi, pa al wè zanmi, souman yon bagay toujou lave men w, pa manje san w pa lave men w, pa. Mete men nou nan vizaj nou, pa fwote zye nou, bouch nou. Di moun lave men nou, itilize kloroks lakay nou. Ouf! Lave men nou, lave men nou, lave men nou, pwoteje tèt nou. Prefere ou pa pranl ke ou pranl pou ap mande Bondye pou geri paske maladi sa se pa yon jwèt sitou pou nasyon pa nou an. Ayisyen ki pa gen moun kap panse pou nou, nou pa gen lopital, nou pa gen kabann, nou pa gen dlo, anfen, sa a pi grav pou nou. Mwen menm mwen pa Ayiti, nan yon peyi ki chaje ka, m plis pè pou Ayiti ke ap di ki de, e ke nou pa menm vreman kwè ke se de, m plis pè pou Ayiti ki gen pi piti. pase kote m ye a. Pase kote m ye a nan, sa ka rive nou kontamine, nou jwenn tisu, nou jwenn dlo, nou jwenn bagay sa yo. Men vreman, Ayiti pa gen yon sol pou resevwa kay sa. Li pap ka sipote sa yo pral met sou li a. O Jezi! Ouf! Ti moun sa. Se ti video sa m te vle pataje avèk nou pou n te wè kòmantè kèk fanatik sou sijè Roody Roodboy lan, èske se vre li gen maladi an, èske l pa genyen l, èske se yon buzz, sa ta vrèman di pou yon moun ta fè yon buzz konsa sou yon moun pou l pa ta genyen l, pou yon moun pou yo ta fè sikile sou rezo yo ke li ta genyen l. Antouka, ann ret branche pou nou konnen eske li genyen l vre, eske li pa genyen l vre, swiv mezi yo, swiv sa yo mande nou yo timoun, paske gen anpil moun ki pataje ki sa nou sipoze fè. Dja nou konnen tout sentom yo lè nou gen maladi sa, tèt fè mal, fyèv, yon ti grip sèk, li ba nou dyare, li ba nou vomisman, e ke li pa rive sou tout moun menm fòm. M ka genyen l la, m pa gen menm sentom ansanm avè w. So, ou menm ki gen yon ti tèt fè mal, ki santi yon ti grip, ki santi gòj ou ap fè w mal, avan w ale lopital, fè yon ti te jenjanb, bouyi yon ti dlo cho avèk sèl, gagari l nan gòj ou timoun. Yon ti dlo tyèd, gagari l nan gòj nou. Pran prekosyon, pran tout mezi a pi gwo pousantaj ke nou kab pran lan timoun pou nou pa kontamine. Paske. Waww maladi sa pa nan jwèt li pa dous li pa dous li pa dous ti moun oh antouka evite evite prekosyon pa ka pon se mèt kò ki veye kò evite pou nou pa tobe nan sityasyon pare sitou nou menm ki ayiti sitou nou menm ki ayiti sityasyon pa fasil menm menm menm menm menm menm veye tèt nou ti moun oh so Mwen kite nou la. Um, nou ka wè kè komantè. Pati mwen an pil atis post. Mba kwe pou tout atis sa yo ta fè manti. An pil post ke ou di ou dbo gen. E gen yon foto ke mpataje avè nan komensman videyo a. Ta sanbe ke li sou kaban lopital. Pou ki sa pou sa ta boz. Antouka, m pa kwè pou yon moun ta pwès sa ta fè bòz sou yon moun, paske maladi pa tonbe sou pye bwa, se sou kretyen vivan li tonbe. M pa kwè pou nou ta pwès sa pou n ap fè jwèt, pou moun nan pa ta genyen l, pou nou ta fè kwè ke li genyen l. Li ta vrèman di, di, di pou nou pou nasyon sa, pou nou menm ki imen, ki san kè. Nou pa ka ap ri nan malè moun. Paske nou menm tou nou kap genyenl nou paka ap ri nan malè moun timoun fè anpil atansyon ak sa konn sa nap di se vre nou fache paske li fè yon gwo erè li pat sipoze ale nan moman kote maladi an ap ravaje peyi a but se pa pou otan pou nap lapide moun nan konsa deja li gentan genyenl. Pou le moman ke nou mete tèt nou ansanm, nou priye pou li, pou li pa kontamine, pa t gentan kontamine lòt moun ki touche avè l, pou nou pa gen plis ka anrejistre, paske peyi nou an pa ka sipòte l. So timoun, jan m di nou an, pran anpil prekosyon, m ap raple nou sentòm yo ki se. Gòj fè mal, nou gen fyèv, nou gen yon tou sèk, nou gen vomisman, nou gen dyare, ak kèk lòt ankò ke nou kab li lòt moun pataje ansanm avèk nou. Ou menm ki santi ou gen yon ti grip, ki santi gòj ou ap fè w mal, bouyi dlo avèk sèl humm gagaril nan gòj ou fòk dlo a tyèd li pa oblije cho cho cho cho gagaril nan gòj ou gagaril paske viris sa pa mele avèk cho depi li jwenn avèk cho humm Nou konnen ke yo di nou, lè, si nou pa atrape, um, li fè 4 jou nan gòj nou. Pandan 4 jou sa, se sou ke w ka santi gòj wap fò mal, ou mwen santi gòj wap gato, Ou menm ki santil, fè mezi sa, pranl pou sove tèt ou, patajel avèk lòt moun ki pa konnen, on moun ki nan antouraj ou ki ta diw gòj mwen ap fè mal, dil bouyi yon ti dlo cho, met yon ti sèl ladann, gagaril nan gòj nou. Pou si se ta sa, omwen nou ta gentan sove tèt nou avan ke li pwopaje anndan poumon nou. Nan apeprè 14 jou. Ouf timoun. Anfen. M vrèman vrèman vrèman strese. M vrèman pè. Ouf. Antouka. Se la ke m ap mete yon fen avèk videyo sa. So guys, se la ke map mete yon fen avèk video sa, mèsi avèk ou menm ki te pran tan ou, ki te gade ti video sa, mèsi avèk ou menm ki toujou abone, ki toujou like, ki toujou kòmante, ki toujou kite bèl ti pawòl pou mwen, mèsi avèk nouvo abone nou yo, e timoun pa bliye pran anpil prekosyon, pran anpil prekosyon, fè anpil pridans. Pa soti mes amours, nap wè yon lòt fwa pou yon pwochen video se te Dayou, mwen renmen nou anpil bye bye.